Sakapfèt sakapfèt m kontan live avèk ou nan videyo sa, dezyèm videyo pou jounen an. Èske ou tande m? Èske ou konekte? Èske ou branche? Si ou tande m, si ou konekte, si ou branche, ajoute yon kòmantè, fè m konnen ke ou live ansanm avèk mwen. Si w tande m 5 sou 5, m di w, jwè bagay lan e konsa l ye ok. Bon travay m ap fè demen maten. Jis bezwen asire m ke w tande m 5 sou 5. Ajoute yon kòmantè si w tande m byen. Anvan m kòmanse rantre nan 2 liv ke m pral gen pou m pale w jodi an. Epi anvan tou ke mwen komanse pale w de dezyèm pati kote map pale w de ou pa fè lajan men ou ranmase lajan. Ajoute yon kòmantè, fè m konnen si w branche, fè m konnen si w konekte pou m ka salye w. Bon, ann atandan ke w ajoute kòmantè pa w lan, mwen pral vin pale w de. Liv sa a, ok. Ego is the enemy, se youn nan liv ke m te aprann enfòmasyon 3 dènye mwa sa yo ladan l. Epi m ap gen pou m pale w de You are a badass, ok. So, si w branche, si w konekte, ajoute yon kòmantè, fè m konnen ke w branche, fè m konnen ke w konekte. Èske son an soti byen? Èske m pa pale dan le vid? Eske ou ka jis wè yon moun kap fè papapa paske jis jès men ou pa tande youn nan sa lap di paske banm di ou mwen fè video kote map pale epi ou pa tande so m jis bezwen asirem ke ou tande m byen ke ou tande m 5 sou 5 ou mèt jis ajoute yon kòmantè fèm konnen ke ou tande m. Pasa si w branche tou ou ka toujou fè m konnen ki kote w branche èske w ayiti èske ou nan lòt peyi nan ki peyi ke w ye ki kote w branche ok an n kòmanse an n kòmanse mwen panse ke si w la oubyen si w ap gade replay videyo sa. Map pale w de konsèp ou pa fè lajan men w ranmase lajan, map pale w de liv an dènye men banm pale w de 2 liv sa yo banm pale w de premye liv sa anvan Ego is the enemy ok si w li anglè oubyen si w konprann anglè ou gentan wè de kisa l pale e sa ki enteresan youn nan bagay ki m te swiv pandan Alò 2016, 2017, e m te komanse an 2015, se liv yo, yon seri de liv spesyal, e liv sa yo vann anpil. Non sèlman yo fè tit liv lan, men tit liv lan, yo fè l, men yo mete avè l sa yo rele yon soutit. Ok? E soutit lan, ban m di w, se li ki rezime, tit lan avèk soutit lan, de enfòmasyon sa yo rezime ki sa w ap jwenn nan liv lan. E dèfwa. Ou konn pran yon liv ou li l, m pa konn si sa rive n deja men mwen menm sa rive m. M pran yon liv mwen li l, epi apresa avan m di w sa m te atann mwen ke liv lan, m t ap jwenn nan liv lan mwen wè mwen pa jwenn li, wi sa rive m. Dezyèm bagay ki rive m, se ke lontan, alò m ap pataje ansanm avèk ou eksperyans mwen, lontan m te konn panse pou w li yon liv fò w pran tout liv lan de paj 1 a paj 300 oubyen a paj 500 a paj m pa konnen. Pou 500, 200, 300 epi fò li tout, tout, tout, tout, tout. M sonje an 2016, m ta pral gade yon videyo ke Tay Lopez te fè, epi kote l ta pale de kòman ou ka li, ou ka li byen, oubyen ou ka li rapid. So, fen 2016, 2017, m ta pral kòmanse aprann li. Rabid aprann li byen. E anpasan, m sonje an 2016, genyen yon fòmasyon ke m te suiv sou vle w ka tape 7 anba videyo sa m ka pataje fòmasyon avè w oubyen m ka pataje kòman w ka suiv li tou. E gen yon mesye, m ka ba w non l, si w tape 7 anba videyo sa oubyen si w ekri m an prive, ki, alò, misye se youn nan moun ki nan Liv dè Rekò kòm moun ki li pi vit sou latè. Devan m, paske yon bon videyo live ke yo tap fè. Li pran yon liv ki genyen plis ke 250 paj. Li pran liv lan epi l li l nan mwens ke 5 minit. Li li tout paj ki nan liv lan. Oubyen nan mwens ke 5 minit li gentan di tout sa ki nan liv lan. Epi m di w, e se yon liv ke l li pou la premyè fwa. So m ta pral aprann tout enfòmasyon sa yo. Genyen m sonje genyen m pa sonje men banm di w 2017 m ta pral gade yon videyo ke Patrick Bert David te fè e nan videyo an misye te pale de liv sa Ego is the enemy alò an rezime se yon liv ke Ryan Holiday ekri an rezime youn nan enfòmasyon prensipal ke m sonje de liv sa se ki sa l ye Se pi gwo enmi ke w genyen se ou menm. Ban m reprann ankò pou ou. Pi gwo enmi ke w genyen se ou menm. Ok, ban m reprann ankò pou ou. Pi gwo enmi ke w genyen se ou menm. Alò, kisa m vle di pa la? Eske. lòt moun ke w genyen ki pa dakò avè w, ki fanmi w oubyen ki pa renmen w oubyen ki fè w mal, èske moun sa a si li atante a lavi w oubyen si l pa dakò avè w oubyen li pa ankouraje w èske ou ka konsidere l tankou ou pa ka konsidere l tankou ènmi tou? Wi, sa pral depann de relasyon ke w gen avèk moun nan, sa ka rive ke moun nan vle. mal pou ou e banm diw gen moun ki konn vle mal pou ou men banm baw siw pran responsablite ou sou vrèman vrèman vrèman konekte avèk tèt ou alò konekte avèk tèt ou mpa vle rantre nan sijè sa jodia banm rele kafèm fè anpil pale em ka kòmanse pale pale pale pale de sa epi nou pap ka pa janm fini men an rezime. si w sensè ansanm avèk tèt ou, w ap reyalize ke tout sa k rive w nan lavi w, si w se yon moun ki pran responsablite w, yon fason oubyen yon lòt, ou te gen yon responsablite. Ok? Si w se yon moun ki pran responsablite w, si w se yon moun ki aprann pran responsablite w, yon fason oubyen yon lòt, sa k rive w lan, menm si l pa gwo, menm si l pa tout, Silva, Bon boo, ou gen yon responsablite kanmenm ou te gen. Ban m ba w egzanp senp. Ou pran machin ou, ou soti nan lari an, epi, pandan w soti nan lari an, ou pral wè yon kliyan. Ey Stéphanie, sa k ap fèt? M kontan wè ke w branche. Epi, gen yon lòt machin ki soti. Ki kote l soti? Ban m ba w. Èske moun nan sou oubyen èske l pa sou, ou pa konnen. Men l antre nan dèyè w, pow! Li frape w. E pa fòt ou. Nou dakò sou sa a san pou san. E pa fòt ou. Se fòt lòt moun nan. Nou dakò sou sa a san pou san. Men banm di w. Si w pran responsablite w, menm si pou akize moun nan, menm si ey ou kouri fè foto epi pou lapolis vini oubyen pou asirans vini oubyen m pa konnen nan nenpòt ki peyi kote w ap viv lan, sa ou genyen kòm prensip, si w ap viv an Ayiti, ou konn prensip yo pi byen pase m. Si w pran responsablite w. Menm si ou akize moun nan, menm si ou pran foto, men si ou pran responsablite ou, yon atitid ke ou pap genyen. E atitid sa a se ki sa l ye? Se pou ou pran tèt ou pou yon viktim epi pou kòmanse plenyen, pou kòmanse regrèt, pou kòmanse di gad malè k rive ou, gad sa k rive ou, ou konprann? Donk, w ap pran responsablite ou. E lè w pran responsablite ou, w ap vin wè ke gon, menm si e pa san pou san, men gon pousantaj kanmenm kote ou te ka pran yon lòt desizyon. Petèt si w pral kay kliyan sa a, ou te ka di kliyan an ou te ka tèlman enpòtan epi kliyan an te ka voye chèche w, ou te ka tèlman enpòtan, ou te ka jis rele yon taksi e lè sa a, alò e pa tèlman enpòtan non, ou te ka tèlman ka ofri moun valè, oubyen ou te ka gen yon valè, tankou ou pa jis yon moun ki pral li yon kontra, men ou se yon moun ke moun ap chèche e moun prè pou l peye w gwo lajan. E si w te rive nan nivo sa a. Ou te ka pran telefòn ou, lè sa a ou t ap rele yon taksi, menm si taksi an te 300, 400 dola, m pa konnen, ayisyen oubyen ameriken, m pa konnen. Nan nenpòt ki peyi ke w ap viv la, ou te ka rele yon taksi nenpòt vil w t ap ye an, epi ou t ap monte taksi an, e lè sa a se pa machin ou an, lòt machin nan t ap frape. Ok? So, kanmenm gen yon responsablite ke ou ka pran. So, nan liv sa a, Ego is the Enemy, ou wè sou tit lan, li li di, Fighting the, m pa konn si w wè l, Fighting, The Fight to Master. Our greatest opponent ok konba pou kontwole youn nan pi gwo enmi ke w ka genyen e pi gwo enmi sa ke w ka genyen kòm m di w jodi an ou ka pa konn ki enfòmasyon w ap tande oubyen m te ka poko janm di w sa oubyen m te ka oubyen ou te ka pa jwenn oken lòt moun di w sa men bon m di w m te gen opòtinite aprann enfòmasyon sa nan liv la m pa t li tout men m te li rezime a epi m t ap tande yon videyo ke Patrick Bèdevit t ap fè. Pi gwo enmi ke w genyen se tèt ou. Pi gwo moun pou chèche kontwole, alò lè m di w enmi an se pa tankou yon moun pou ou touye oubyen pou kraze oubyen pou elimine non, ou pap ka touye tèt ou, kraze tèt ou oubyen elimine tèt ou. Men ou dwe kontwole tèt ou. Paske premye moun pou w chèche kontwole se tèt ou. Premye moun pou w chèche gen lidèchip avèk li se tèt ou. Premye moun pou chèche master se tèt ou. Li pa lòt moun anvan, banm di w. Madanm, pitit, zanmi, fanmi, moun nan travay ou, y ap vin aprè. Men premye moun nan se tèt ou. E nou tout kòm moun, e mwen menm tou, banm di w, banm pran egzanp lan sou mwen. Nou gen yon bagay nan nou ki rele ego, sa vle di nou gen gwo lestomak. Nou gon fyète. M gon moun mwen ke m konnen, youn nan bagay ke l konn toujou ap eksplike lè n ap pale de Ayiti, endepandans Ayiti epi ki kote n ye kounye a epi l toujou ap di konsa e li, m ap repete sa l di an men menm si m pa dakò a san pou san, li toujou ap di ke anpil moun an Ayiti oubyen moun ki Ayisyen lè y ap pale swa an Ayiti oubyen aletranje y ap pale de Ayiti epi yo gen sa yo rele yon fos fyète. So, sa e moun mwen an. Men, ann fòtis pale de ego a. Donk ou gen ego sa nan ou ki vin fè ke ou manke pran responsablite ou, epi ou manke chèche kontwole tèt ou anvan, epi ou jis ap bay lòt lan responsab, epi ou di non se fòt lòt lan, oubyen epi ou pa chèche pran responsablite pa w, ou pa chèche kontwole tèt pa w. So, yo pale de sa nan liv lan, Ryan Holiday. Eksplike kòman ou fè sa ke lè w rive machte tèt ou, depi w rive machte tèt ou a san pou san, menm si l pa a san pou san, men chèche kontwole l, chèche fè sa bon bann chanjman ke w ap kòmanse wè nan lavi w, nan lavi w, nan biznis ou, nan relasyon w genyen avèk lòt moun, e ban m ba w yon bagay ki klè, paske mwen menm m fè egzèsis lan, menm si m poko rive fè l a san pou san, men m kòmanse, w ap wè w ap kòmanse sispann fistre, w ap kòmanse sispann fache de sa moun ap di. Wap kòmanse pran plis responsablite ou epi wap kòmanse wè jan lavi ou ap chanje ok so sa e premye liv la dezyèm liv lan ke mwen te ajoute nan lis liv kem gen poum li pou ane 2019 lan e nan mwens ke 3 mwa bon m di w 17 liv e jodi an nou sou m kwè nou sou 1 2 3 4 13 kem gentan pataje 13 a 14 kem gentan pataje ansanm avèk ou ok e sa pral fè 14 lan kem gentan pataje. e jodi a sizyèm jou challenge an m pataje ansanm avèk ou nan 7 jou map gen m pataje ansanm avèk ou 15 a 17 liv ke mwen aprann enfòmasyon ladan yo genyen kem li de paj 1 a paj 200 genyen kem jis li rezime an genyen m jis tande sou tande rezime an sou youtube genyen m gen vèsyon audible lan m tande sou telefòn mwen men fen ane 2018 oktòb 2018 m te fè sa yo rele yon lis de liv pou m li ok oktòb epi mwen te li. Mwen ajoute l nan lis liv pou m li pou 2019 lan epi banm di w m vle kenbe disiplin nan sou sa m fè chak 3 mwa e pa egzanp nan fen mwad mas kounye a mas 2019 si w son moun k ap gade replay lan oubyen k ap tande odyo sa oubyen videyo sa yon lòt kote yon lòt lè nan yon lòt moman e mas 2019 fen mwad mas 2019 epi m vini epi m pataje sa m te aprann nan liv sa yo ok donk lòt liv ke m te gen opòtinite tande rezime an se. Liv sa a alò non an se You Are a Badass ok Gene Sincero ok manzè son yon dam ekstwòdinè e son liv alò liv sa son New York Times New York Times best seller sa di son yon liv ki vann anpil anpil anpil e Gene Sincero youn nan bagay ke li eksplike nan liv la alò anvan m di w kisa li eksplike nan liv la ban m di w son liv m sonje depi an 2013 2013 2014. ke mwen te gen vèsyon pdf lan t achte l epi mwen te enprime l epi mwen te li kòmanse li bon m di w m sonje m te rive nan paj swa paj 10 kote bon m di w Jim Sincero ap eksplike liv sa ou gon ou gon grandè nan ou you have a greatness within you ou gon grandè nan ou e grandè sa ke w gen nan ou an lè w mete l deyò wap wè ke wap kòmanse viv yon lavi ekstwòdinè. E banm di w 2012, 2013 m pat fin li l e fen 2017 m ta pral gen opòtinite rankontre yon moun kote map travay ki ta pral pale m de lis liv ke li genyen pou l li paske lè m te di l ke chak ane apati de 2016, fen 2016, 2017, 2018 epi chak ane m toujou fè sa yo rele yon lis liv ke m gen pou li pou ane a. Epi lè m di l sa epi l di m, o Johnny m fè menm bagay lan tou sof ke m fè l yon lòt jan. M jis fè yon lis liv epi m di m pral achte yo nan libreri. So li menm li fè pa l yon lòt jan, mwen m fè pa m nan dijital, m balanse l, m pran odyo epi m konbine l avèk yon seri de teknik kote m ka li rezime an epi m wè si se yon liv pou m li, ki moun ki refere m li. So, lè m pataje lis pa m nan ansanm avè l, m te pataje lis liv 2018 ansanm avèk li. Tout lis 2018 mwen an, m pataje l avè l epi li menm li te ban m lis pa l yo. E nan lis pal yo mwen te genyen liv sa a ok e sam ta pral fè 2018 mpat gadel mpat gade liv lan menm sil te pataje lis pal lan ansanm avèm mpat gentan gadel men 2019 mwen te di map gade lis pal lan so sim pat gentan lil an 2018 epi mdi banm lil an 2019 ok so mwen te achte lis la. Liv sa nan lis liv ke m gen pou m li pou 2019 lan, de janvye a mas 2019. Donk, pa m gen enfòmasyon ki ban m sou You are badass, ou s on moun ekstwòdinè, kòm m ta di nan kreyòl, ey, ou s on, ou s on boul dife. Èske m ka di l konsa? Èske m ka di l ou s on boul dife? Si m di l on boul dife, èske ou p ap pran l mal? Èske ou p ap pran l lèd? Paske, wi ou s on boul dife, sa di, ou s on moun ekstwòdinè, ou gen yon grandè nan ou. e grandè sa a jan Jin Sincero di l nan liv sa a. Paske se se youn nan enfòmasyon ke m sonje. Konprann leson ke l aprann. Tankou lè w gen konfyans nan tèt ou, kòman pou w aprann pale a moun, konvenk moun. Epi gen konfyans nan rèv ou yo, gen konfyans nan sa w vle reyalize. E aprann devlope tèt ou. Kòman lè w kòmanse met grandè sa ke w gen nan ou deyò an, jan ou ka reyalize anpil gwo bagay nan lavi w e kòman ou ka mennen yon lavi ekstwòdinè ok. Antouka 2 liv m pataje ansanm avèk ou jodi an m fè 2 videyo lòt jou yo m te fè yon videyo donk jodi an m fè 2 demen si w vle m ap fè 2 demen si w vle m ap gen pale w de plizyè lòt liv demen si w vle m ap gen pale w de 4 jiska 5 liv si w vle m ap pale w de 5 liv wi pale w de 4 liv. 4 a 5 liv. Antouka, branche, konekte demen dènye jou nan mwad Mars lan, oubyen nenpòt jou l ta ye pou an si w s on moun k ap gade replay videyo sa a. Mèsi anpil si w te ret branche avèk mwen depi premye jou an, dezyèm jou an, twazyèm jou an, katriyèm jou an, senkyèm jou an, jodi an e sizyèm jou an. Demen si Dye vle ap setyèm jou an e menm si w ap gade replay videyo sa a nenpòt jou ou ta tonbe sou li, sou videyo sa a oubyen sou odyo sa a, nenpòt kote w ta tande videyo sa a, fò m di w m kontan konekte avè w. Epi mesaj kem te vle pataje avèw byen dezyèm bagay kem te vle twazyèm bagay kem te vle diw premye m te pataje egoyis de enemi avèw kisam te aprann dezyèm Jim Sincero you are badass kisam te aprann epi twazyèm nan yon video kem te fè m te fè yon ti jan pi bonè jodi an kote m te pale de konsèp lajan kisa lajan vle di pou ou. kisa kom di w lè tout moun ap pale de lajan yo di name fè lajan fè lajan fè lajan epi gon tèm ki an anglè alo m sonje nan fòmasyon m t ale epi Grant Cardone t ap pale de money is is not is not to be made money is to be collected sa vle di bon m tradui l an bon kreyòl literal pou m sa vle di m tradui l mot a mot Lè yap di fè nan men fè lajan fè lajan fè lajan mande yo pa pranl mal m pa konn si w pale kreyòl pi byen pase m men map dil nan fason m konprann donk se lafè de fè lajan fè lajan fè lajan banm di w ou pa pral fè lajan fè lajan se kòmsi m ta di w ou pral enprime lajan se kòmsi w gen yon machin lakay ou epi ou di wap fè 20 paj epi 20 paj sa yo se lajan ki wap ye non ou pa ka fèl pa kont sa ou ka fè paske ou konnen ke tout lajan yo la deja e petèt yo an papye oubyen yo digital jodi an m tap gade yon yon enfòmasyon ke James Taylor Louis te pataje sou profil Facebook li ok m pa kont si nou konn James Taylor Louis Cash Mobile. So misye misye te pataje yon enfòmasyon e misye te patajel alò son enfòmasyon ke li te wè epi li te repatajel misye di alò misye te redi paske li te patajel 8 pousan nan lajan ke nou konnen nan tout ekonomi mond lan gen 8 pousan nan lajan sa ki an papye. Tande wi, gen 8 pousan nan lajan, nan tout ekonomi mond lan, sa vle di lajan ke mond lan genyen, le mond antye, latè, moun di w tout moun k ap viv, gen 8 pousan sèlman ki an papye. Bon m di w, letan w ap gade replay videyo sa, m pa konnen replay lan, odyo an, nenpòt ki lè w ap gade l lan, Li ka pa 8 pousan ankò, li ka mwens ke 8 pousan, li ka 0 pousan, li ka 1 pousan, oubyen li ka plis, m pa konnen. Men nan moman map pale avèk nou an, genyen yon rechèch ke yo te fè, yo wè gen 8 pousan nan lajan sa ki an papye, epi rès 92 pousan an, li dijital. Ok, li dijital. Sa vle di, sa vle di, li sou òdinatè, se. Plizyè zewo zewo zewo zewo lwa monte sou kont an bank ou pou wè pil zewo zewo sa yo si w son moun ki anpil lajan si w son moun kap kite lajan dòmi sou kont an bank ou m pa konn poukisa ok poukisa lajan sa pap travay pou ou pito so 8 pousan papye men ann pran 8 pousan papye sa ann di ou ta di ou ta renmen fèl non ou pap ka fèl ou pap ka al enprime l paske l la deja li la deja epa ou k pral enprime l oubyen kantite ke yo pral enprime an yo ap jis enprime l men epa ou k pral fèl. Men kisa w gen pou fè ou menm? Ou gen pou ranmase l. E ranmase l lan, fò w ranmase epapiye an, e sa dijital lan tou. E kòman w pral ranmase l? Kisa w ka ofri kòm pwodui, kòm sèvis, kòm solisyon, kòm on bagay, on pwodui, on sèvis, on solisyon ke moun pa ka viv san li? On bagay moun nan dòmi, li reve, e se li l wè l ta renmen genyen, li l vle genyen. Banm di w, Telefòn, pa egzanp. Èske ou imajine yon minit, ou menm ki fè twa mwa oubyen si mwa oubyen yon lane oubyen menm yon jou san telefòn? Donk, telefòn se yon egzanp. Donk, ki sa k rive? Moun ki fè telefòn nan, li konn kòman pou l ranmase lajan. So, l ap ranmase lajan nan men w. E sa k fè lè w ap ranmase lajan, ou kreye yon chèn.

E ou menm kisa ou gen pou fè? Kòman ou ka fè pou ke lajan sa a ki pase nan men w lan, li pase nan men w pi souvan? Fò m di w, si gen mil ki pase, ou gen senk mil, fò m di senk mil goud ki pase, mil goud nan twò piti. Men mil goud nan enpòtan wi, mil goud nan enpòtan. Si gen mil, menm si se mil goud ki ta pase, kòman ka genyen plizyè mil goud, m pa konnen, ven mil, mil goud, ok, ki pase nan men w? Ey sa kap fèt Eno Augustin m kontan wè ke w branche Donk ey m te vle fè ti pale sa ansanm avèk ou epi m te gen opòtinite pataje 2 liv sa yo ansanm avèk ou m ap ba w randevou pou dènye jou challenge lan ki ap demen si Dye ve kisa w ap fè m pa konnen si w konekte avè m mèsi pou koneksyon an epi banm di w kesyon sigjesyon ke w genyen sou videyo sa oubyen sou lòt videyo ke m fè yo ey banm di w. Kòman 7 jou challenge sa yo te ye? Ekstrèman difisil. Mwen pa vle al fè video an. Pi ta jesè wap tande an, m'en kote gen fè nwa epi mwen ap travay epi wè figi an. Eske'w wè, kòman wè figi an? Eske'w wè figi an parèt fatige, swe oubyen m'pa konnen. M'en m'di w, sa wap di an ekzakteman se sa m'ap di tèt mwen tou. Men m'pran kamera, m'pran telefòn nan, m'pran entènèt lan, m'fè video an pou m'konekte avè'w. Paske se yon challenge. Donk mèsi anpil si w konekte ansanm avèk mwen. M ba w randevou pou yon lòt videyo. Pa bliye ajoute kòmantè pa w anba videyo sa a. Pa bliye pataje videyo sa a. Pa bliye nenpòt sa w ta genyen an. Epi pa bliye tape 7 si w gen kesyon oubyen si w vle mwen ofri w vè liv sa a an pdf. Tande! W ap tape 7. Map ofou li an pdf. Epi ou konn sa wap fè wap jis gen pou reponn pou mwen ki wap reponn li live live live live anba video sa pataje video sa epi reponn li live wap pataje ansanm avèk mwen de ki liv kem te pale nan twazyèm jou challenge 7 jou ke map fè an de ki liv kem te pale m te pale de 2 liv ki liv ki liv sa yo ye el senp ou ka pran ti poul trè senp al sou pwofil mwen la monte desann byen rapid wap wèl tout video kem fè yo tout.